Si blan an menase pou koupe viza. Nan sans sa, janm te di w li semèn dènyè a, gon pakèt nèg la ki kòmanse ap pran medsin paske blan envite yo, yo pral Jamayik. Radio Mega. Ankò yn fwa yo pral Jamayik yo pral nan konplo kont peyi Dayiti. Yo pral nan konplo pou yo montre veritableman ke yo pa gen pwoblèm pou yo kontinye pase peyi a nan betiz, kontinye fè tenten. E la a mwen menm m panse ke fò nou klè. Fò nou klè paske sa k la a se yon de kan. Sa k la a se les forces du bien face. A la noirceur. Sak la a se moun ki kwè lon pwojè k rele Ayiti avèk gwoup esklav domestik yo k prè fè nenpòt ki bagay. Gen de kesyon trè klè mwen menm ke m ta renmen de moun reponn. M ta renmen konn èske wi ou non Montana mandate Ted Sendic pou l al Jamayik al diskite alòske nou konnen deja ke Karikom sou lòd blan meriken pral di se pou eleksyon fèt an Ayiti. Eske Emmanuel Mena pral Jamayik? Eske Maryse Narcisse pral reprezante Lavalas Jamayik? Eske OPL bay Edgar Leblanc manda Pou y al vann peyi a Jamayik. Èske Dieritadje ap konnen ke li s on moun oubyen èske l pral fè ti toutous, li pral bese figi l Jamayik paske blan konvoke yo? Se toutafè nòmal pou Sorel, Andre Michel, tout bagay sa yo, pou yo kouri reponn prezan, ti malèt tòl yo nan men yo, pou y ale. Eske Line Baltasar phtk pral aksepte konvokasyon an e pral pran tankou yon ti moun piti pral pran chemen Jamayik? Clarens pa janm gen yon pozisyon fiks. Eske wi ou non, l ap di tèt li, li s on Ayisyen otantik, si gen yon pwoblèm ki pou poze fò l poze l la ak nou menm, oubyen eske Nou pral nan grimas kote ke 3 ansyen premye minis, ladan yo gon koken wi, men se yo yo mandate pou vin bann lòd. Anakasi Jean Hector, yo al chèche mò, yo reveye yo, eske Anakasis konnen ke politik al kite l, oubyen l pral fè ranplisaj? Li pral chita la Jamayik al manje poul Aros konn po yo kondi Beaulieu kondi Eske Jean André Victor Mopod ap di tèt li kel pa gen dwa al nan yon bagay konsa Bon sak rele Moïse la ou konnen lap la deja m pa menm pèdi tanm ti lidè bò katedral sa lap toujou blan konvoke yap toujou reponn prezan Pierre Esperance nan sosyete sivil la. Fòl ka di peyi a si wi ou non lon grimas konsa li pral pot tèt li ale mwen sur ke. Bon gen lis moun ki prale yo.
Map ey nou ey map pale ak yo tout la youn apre lòt Gedeon Jean humm.
Epa vre. Sa wè m diw ba ba tande. Gedeon pale yè a wi. Gedeon pale avèl yè a misye gen envitasyon l nan pòch li pou Jamayik. A e blag wap bay monchè. Ah non monchè. Non sa m pa kwè. Bon ou konn di timoun pa demanti granmoun men sa ou e pa vre. Di Gedeon rele w la poul di w se pa vre. Hein?
Di Gedeon rele w la poul di w se pa vre. E nan bouch Tcham yo m di w se yon e pa w wè yon bib ki di w. Depi ou pale depi ou pale nan bouch Tcham ou fini? Ou fini tou. Enhen. Ou konprann sa m vle di? Ah Gedeon nan bagay sa a? Wi. A ki tit Gedeon prale? Msye reprezante sant d'analyse et de recherche. Wi cad. Cad. Cad.
Ok dakò. E mèt Michel li menm?
Tyoul!
Ou pa yon ekri anyen devan li? Tyoul! M wè l ap fè espò l anba a wi. Lè yo di mèt Michèl, yo di Sorèl, yo di e tyoul yo met bò kot mèt. Sorèl pale tou?
A! A! M wè lòt wa.
Ban m non lòt wa non. Madan Bozil pale? A wè. Ban m non.
Donk, m wè tyoul. Gadon tenten mesye!
Sa vle di se moun sa yo k gen solisyon Ayiti a nan men yo? Hein? Yo menm, yo menm menm.
Les mêmes mêmes. Laky Lumac, Kiskeya Université, Recteur. Ya Yakime ap mache ap mache moute de lontan. Nan se sistèm nan lap bagay la kal monte yon HCT la avèk Ariel. Men Yaki ap mache moute desann lontan la ba wi pou konnen yo pral fè eleksyon pou li e sa yo bal kòm garanti. Yo te di Yaki kapab? O kèt epa tande m diw sa yo di. Wi men m diw lap mache moute desann lontan m diw. Anben se sa m diw lap fè demach la yo dil se pou li ap fè eleksyon.
Kouman pou li a? Yes. E li yo di kap pase?
Se sa bl e sa yo di li, nèg isik nan sistèm nan di misye li ap vann blan di misye an avanmach. Nou konprann nèg Bon ap Jaki te Kanada fon pakèt pale Woo tounen, kèt. sot nan Kanada Ba lè nan zen nou menm. lè Jaki wèl paka pase Kanada pap bal bal lè li fon fon moute Washington ou pat konn bagay sa? Oh bon Depi nèg nèg yo nèg yo menm ekri tèks depi bagay nèg isye konsa. al pwomne yo dwe wè blan. Oh Ou konprann? Fòm fon vwayaje tou gèlè. Ann fon pati non. Non, kouman pati a rele ankò a? Mal pou wont? E vin pou kont?
Vin pou kont. Hein, vin pou kont. Ok, vin pou kont. Ok, donk, mentnan, fò Rektè Inivèsite Dayiti a, Fritz Deshommes, fò l di tèt li ke Inivèsite Ayiti a, li menm li te kab sèvi de platfòm pou moun chita pou yo diskite ansanm. Refuge des femmes, Novia Augustin. Oh! Oh!
Dayè nan Sosyete Sivil nou ye la? Ah!
Daniel Magloire, Kay Fanm. Marie Bernadine Jeudy solidarite fanm ayisyen bon papda Camille Chalmers nou konnen lap la fò nou konprann nou konn moun nan yo bon yal resisite yon mò k rele Chavanne Jean Baptiste pou yo mennenl la Jamayik politik kite Chavanne lontan Chavanne kite politik lontan. Sa vle di nap fè kisa la? Ooh kèt. Non talè tankou lè w rele Chavanne Jean Baptiste la poukisa? Pou ranbleyaj.